Bonjour, bonsoir kòman nou ye? M espere ke nou anfòm. Bon, mwen di nou mèsi avèk tout moun mwen kapab di ki renmen epi ki pataje videyo mwen yo. E m ap mande nou silvouplè, m ap mande nou yon sèl bagay, like videyo yo pou nou a chak fwa ke nou gade yo ban m yon kout men e like videyo yo epi pataje l pou nou. E nou pa fè videyo long, se sèlman kout men sa ke nou ap mande w ok pou nou kapab. Pèmèt ke plis moun jwenn videyo nou yo kòm referans. Silteplè, si w renmen nou vrèman, sa p ap pran anpil tan, sèlman like videyo an epi abòne avèk chanèl ke w ap gade videyo sa. Bon, e jodi an nou vini pou nou pale sou yon sijè ki ap fè anpil aktyalite depi apre eliminasyon e grenadye yo nan koup di mond lan e mwen vini pou fon ti pale sou sa paske ke jodi an nou remake e anpil moun kritike minye e pa rapò avèk rezilta ke li bay ke yo kwè ke seleksyon ayisyèn nan nou te ka fè yon pi bon rezilta e petèt menm jan avèk kapvè jodi an ki enpoze li nan koup di mond lan. Mwen menm apwòch pa m osijè sa a, e m ap di ke nou rekonèt e premyèman e byenfè ke Minye fè e pou mete seleksyon an nan nivo ke li ye jounen jodi an. E pou ki sa fè m di sa, se paske gen de moun, bon, lakay nou menm, sa trè emosyon, nou trè emosyonèl lakay nou, kote ke nou toujou jije a cho. Ou konprann, nou jije lè bagay la trè cho e nou toujou aji pandan bagay la li. li ap pase e san ke nou pa teni kont ki sa ki mennen nou la, ki demach ki te fèt pou nou te la. Mwen m panse ke nan yon premye videyo ke m te fè, m te voye yon gwo kokennchenn chapo pou Duckens Nazon, Placide, Ricardo AD, epi m kwè se te Frantzy Pierrot. E nou kwè ke mesye sa yo, yo gen anpil kout men tou yo bay nan monte ekip sa ke nou gen la. Paske ekip sa ke nou gen la, nou monte li e m kwè ke nou dwe E salye tout afè kouraj Minie vrèman paske li pat janm antre an Ayiti vin gade yon match foutbòl men li te fè yon pelerinaj atravè plizyè klèb kote ke se li ki gen jwè a dorijin ayisyèn ki ap jwe e sesi li rasanble yo e ki pèmèt nou jodi an rive nan yon dinamik kote ke nou Genyen yon seleksyon nasyonal ki pre pou li rivalize e kèlkeswa ekip ki genyen an. Nou wè prestasyon an devan Mawòk. Ayiti se sèl grenn ekip ki te ba Mawòk 2 gòl jiskaske l e non sèlman ba l 2 gòl men mennen sou li 2 fwa, ok, mennen sou Mawòk 2 fwa. Kididonk, Se sèl la France ki vin fèl an kar de final. Kididonk pou montre ke ki pwa ke nou genyen e prestasyon seleksyon Ayisyèn nan men malgre 3 zero nan premye mitan match lan nan match Brezil, prestasyon nou devan Ekòs e konnen sa vin montre ke nou gen yon seleksyon jodi an ki genyen de resous nesesè ki kapab rivalize avèk nenpòt kèl ekip. Men mentnan kounya la, resous sa se pa de resous ki te vini d'un kou, ki te rèk vini nan seleksyon an. Gen de demach pou ki te fèt, gen de kout fil ki te fèt, tankou Bellegarde, tankou anpil Nazon, ou konprann, ki yo menm ki temwanye e kòman aske jwè ki te kontakte yo pou yo vini nan seleksyon an, e ikonpri seleksyonè nasyonal lan, nou a vle pale de Migne. Mentnan, sa ka rive nan, nan, nan. o nivo management e sa ka rive ou gen tout resous nan men ou gen tout resous e nan men ou men ou pa ka fè travay ou pa ka fè ou pa ka delivre rezilta ke ou dwe delivre a. Mentnan gen plizyè bagay ki kapab e lakoz sa dèfwa se eleman yo ki pa bon dèfwa se resous yo ki mal plase ki mal itilize dèfwa se ripti se e fason ke ou jere gwoup la. Tout sa li antre an liy de kont. Men pou kapasite nou wè ke seleksyon an li gen anpil jwè ki gen kapasite de wo nivo ki ka jwe san ke nou pa bezwen site non Isidor e Lenny, Simon, Bellegarde ou konprann Ricardo Ade nou san ke nou pa bezwen site non nèg yo nou wè yo Denley Jean Jacques nou wè nèg yo nou wè prestasyon nèg yo nou wè se nèg ki ka jwe nan wo nivo. Mentnan gon pwoblèm avèk antrenè lan se ke Gen yon pwoblèm. Men, m ap di nou tou, mwen menm mwen pa nan plas antrenè Migne. Men, sa ke m vin konprann, vin genyen e ou vin santi ta sanble Migne vin manke otorite pou li enpoze sa ke li dwe enpoze nan klèb lan, petèt pa rapò avèk nan seleksyon, petèt pa rapò avèk yon Pitye, pa rapò avèk pakou ke li fè avèk yon seri de nèg depi nan debi eliminatwa koup di mond lan jis pou rive nan koup di mond lan. E kisa m vle di pa la, paske pa bliye gen de nèg ki soti nan wo nivo a ki vin rankontre avèk ti mesye ki t ap goumen depi nan premye etap pou te kalifye a. Mentnan, lè nèg sa yo vini, e lè w pran nèg tankou Izidò, tankou Leni, tankou Dominik, mentnan, lè nèg sa yo vin vini, èske Mimie gen ase de kouraj pou li mete sou ban yon seri de nèg? Sa enpòtan. Eske Migne gen ase de kouraj pou l mete sou ban yon seri de nèg kote ke ki te fè tout pakou la avèk li? Sa li mande kouraj. Eske sa pa yon faktè nan tatonman nou wè Migne ap fè nan plizyè match nou wè l ap fè dè tantativ? Eske se pa pou satisfè yon jwè parapò avèk pakou rekonpans li ke l ap fè sa? Ok sa se yon mank de profesyonalism, sa se yon mank m kapab di de de se yon mis management m kapab di sa ye ok se yon mank antrenè lan li manke. Mentnan li ka yon lòt faktè tou, li kapab faktè kote ke Migné li li stil ap chèche yon ekip li pa konfyan, li fin mete yon ekip men li pa konfyan l ap tatone, tout sa yo ladan. Men sepandan sa ke nou dwe konnen. Nou dwe rekonèt travay Mimie fè nan seleksyon an. Mentnan seleksyon an elimine, nou wè fason nèg yo rantre lakay yo e nou di yon gran mèsi tou avèk pèp ayisyen. Se pou la premyè fwa mwen wè sa, menm nan defèt la. Ou konprann sa m vle di w? Pèp ayisyen an rete solidè avèk seleksyon nasyonal lan e n ap wè ke menm jounen jodi a gen anviwon de ou twa jwè ki rantre ann Ayiti ki akèy ke nèg yo bay. Nèg yo pa kouri. M kwè Duverger, Nazon epi. Genyen yon lòt tou, m kwè se yo 3 ki rantre, Esperans tou, ok, n ap wè ki akèy moun yo bay moun sa yo, ou wè sa m di w, ki akèy yo bay seleksyon nasyonal la. M panse se se vrèman enteresan e se ankourajan, ok, se ankouraje. Mentnan, sa fini, gon lòt pwojè ki ki ki ki ki ki ankou, se pwojè 2030. E gen nèg ki di an 2030 y ap tounen. E sa ke nou konnen se ke aprè 3 ou 4 jèn jwè, 4 jwè ki nan ekip sa a nou panse ke ki gen dwa pa la an 2030, men nou ap gen yon bèl pakou eliminatwa koup du mond e kòmanse apati de 2027 nan eliminatwa koup du mond dou la a nan lig dè nasyon ki gen tan pral kòmanse la apati de mwad jiyè. Kididonk. Mentnan nou bezwen yon lòt coach, sa pa gen pale anpil nan sa, a pati de tout sa kem fin di la yo, nou bezwen yon lòt coach. Men mentnan, mwen wè yon seri coach kap site, mwen wè yon seri coach kap site, Thierry Henry, mwen wè Colombien, mwen wè Uruguayen, mentnan yap pale de yon Espagnol, tout sa. Men mentnan, sa kem vle fè, m vle atire atansyon nou, e, e, sè ke nou gen yon pwojè de 2030. Ok, nou gon pwojè de 2030. Ki di donk, mwen kwè ke la, nou gon posibilite pou ke nou genyen, nou gon ti tan tou piti, pou nou genyen yon coach ayisyen ki pou coache ekip nou. Ok, men mentnan pou nou fè sa, nou dwe fè yon tranzisyon. Se sa m vle di pa la. Nou dwe genyen, mete kòb, ok, nan fòmasyon. Non sèlman de jwè, de zansyen jwè ki enterese a pran fòmasyon pou sa, men de moun tou ki trè, ki, ki trè cool. Pa egzanp, m te tande madam Monique ki t ap pale de Johnny Placide pou al pran fòmasyon pou devni antrenè. Mentnan nan pakou ke n ap fè pandan Concacaf lan, nou kapab genyen yon coach etranje asiste pa yon coach ayisyen, ki nan fòmasyon ok ki toujou nan kad fòmasyon li pou l vin kotche seleksyon nasyonal la paske il fò ke nou kòmanse a kreye pwòp resous pa nou e sa ke m vle di pa la se ke nou toujou konprann ke le fè ke yon kotch ap bay rezilta nan yon klèb nan plizyè klèb li ka vin bay rezilta avèk yon seleksyon se totalman diferan men non prenon Thierry Henry men si n ap chwazi yon seleksyonè nou dwe chwazi yon seleksyonè sou yon baz de done kote ke nou wè ki rezilta ke li fè, ki kantite seleksyon ke l antrene deja, ki pi long parkou ke li genyen avèk seleksyon sa a, ki twofe ke l pran avèk li, tou sa. Sa vle di nou pa ta pral pran yon jou yon seleksyonè paske li te antrene Atlético Madrid, paske li te antrene tèl klèb, paske li te antrene tèl klèb, oubyen paske li te adjwen, pa egzanp pran Thierry Henry, Thierry Henry te adjwen m kwè, swa nan koup dewòp oubyen m kwè Bèljik. Ok. Ki di donk, e ki rezilta? Mentnan, il fò ke nou antre nan yon dinamik si nou vle fè foutbòl jodi an, il fò ke nou wè ki sa ke foutbòl la pote, kòman pèp la pote foutbòl lan, ki di donk, il fò ke nou kòmanse rantre nan yon dinamik pou nou genyen yon politik de foutbòl. Kote ke nan tout bidjè ki ap gagote an Ayiti yo, ok, dwe gen yon ribrik pou foutbòl la menm, paske se li menm ki pou nou. Nou dwe gen yon montan ke n ap depanse nan foutbòl. Se pa nan ministè de la jenès e de espò epi brrou tout bagay non. Foutbòl menm an Ayiti dwe gen yon ribrik nan bidjè nasyonal lan ki alwe avèk foutbòl. Ok maintenant retournons ki di donk ke revenons avec avec avec avec kesyon antrenè lan ki donk nou dwe chwazi yon antrenè ki genyen yon pakou avèk seleksyon mwen menm mwen pa dakò seleksyon club paske eksperyans lan fèk fèt la avèk Ancelotti. Paske Ancelotti fin antre Real Madrid antan kon gwo antrenè, tout moun konn Ancelotti pa sibi prestantasyon kon moun gwo antrenè, men men sal remèt nan Brezil. Pouki sal remèt li? Petèt an 2030 lap bay yon lòt rezilta. Se sam pral fè nou konprann. Petèt an 2030 lap bay yon lòt rezilta, pouki sa? Paske lè yon antrenè ap antrene yon klèb, ou pase anviwon 7 a 8 mwa. Avèk jwè yo nan menm kanmpous, antrene chak maten, chak aprèmidi, nou manje ansanm, ou konnen yo, gen yon kilti ke ou devlope avèk jwè yo. Sa vle di pwojè sa a, sa n ap konstwi an, sa vle di li plis, m pa konnen men li vin yon bagay familyarize, li vin familyal. Ok paske moun yo gen tan pou yo jwe yo gen tan pou yo jwe zanzann yo gen tan jwe zanzann men kounya la lè w pran l ou mete l nan yon seleksyon se chak 3 mwa seleksyon yo rankontre dèfwa se jwe w ap aprè 2 match chak 3 mwa seleksyon kapab jwe 2 match èske w konprann èske n ap gen èske l ap gen tan reyèlman ok enpoze ok yon filozofi yon kilti atravè ekip sa a pou ke li al ranpòte yon chanpyona. Sa fò nou konprann sa. Se pa paske jwè, se pa paske antrenè a li antrene yon klèb, li bay rezilta ak Real Madrid, li bay rezilta avèk Barcelone, panse ke l pral antrene yon seleksyon nasyonal, li pral bay rezilta. Men, gade pou nou wè dan lemond. Gade pou nou wè dan lemond. Konbyen nèg ki te antrenè klèb ki bay bèl rezilta avèk yon seleksyon. M pa di l pa fèt, men l trè minim. Ok, li trè minime. E an plis tou mwen panse ke jodi an, si nou bezwen gen coach nasyonal, il fo ke nou komanse, leta dwe envesti nan coach. Sa vle di coach tout club nou genyen jodi yo la, leta ayisyen dwe pran yo an chaj, ok, pou fè yo, ok, pou ba yo de fomasyon, pran de antrenè de wo nivo, de, de, de, de, vin ba yo seminè koman pou yo coache. Ok pran sa an men paske ke se nòmal. Ok nan tout ni premye dezyèm twazyèm divizyon. Envesti. M panse ke jodi a n ap prepare 2030 mwen m panse ke se le moman pou nou gade ki politik ke nou kapab fè pa rapò avèk pa rapò avèk e chanpyona nasyonal lan ki jodi an ki ap jwe doun manyè e e e m pa konnen sektoryèl. M panse ke mwen menm pwopozisyon pa m, m pa konnen, sa fè m mande pataj yon videyo, petèt yo ka rive kote pou yo rive. Men m panse ke mwen menm, mye vo ke yo ta fè chanpyona a 2 nivo, Nò, Sid, ok, epi yon kad, yon kwadrilè 4 ekip, ou wè, kòm m ta di w ke 4 ekip ki kalifye pou kar de final nan Sid plis 4 ekip ki kalifye pou kar de final, bon, ki prèske fini, 4 premye ekip yo paske se nonm de pwen, 4 premye ekip nan Sid yo pi 4 premye ekip. nan nò yo, yo fè yon tou nwa avèk yo, epi pou yo ka pran meyè yo. Pou yo ka fasilite moun yo jwe anpil. Sa ap fasilite gen plis klèb nan sid ki emèje an premye oubyen m pa konnen dezyèm divizyon. Jwenn yon politik dadaptasyon pa rapò avèk sitiyasyon ke nou ap viv la pou ke nou fè foutbòl an 2030 pou non sèlman nou pa gen sèl Wilensky nan seleksyon nasyonal la kòm sèl grenn jwè ki soti an Ayiti. Ok, kizon mwen mwen kwè ke pou kesyon chwa dantrenè, mwen kwè li fondamantal jodi an pou ke seleksyon ayisyèn nan aprè an 2030 menm si Ayiti ap nan koup di mond an 2030 avèk yon etranè avèk yon antrenè etranje men fòk genyen yon kotch ayisyen kòm adjwen pou l kontinye pwojè a. E kontinye bay lòt coach ankò. Paske nou konn kilès nou ye. Sa vle di, pa egzanp franse, bon gen anpil moun ki di yo pa bezwen franse nan tèt seleksyon nasyonal la ankò. Nou pran twòp kou nan men lafrans. Chak antrenè franse nou jwenn, se toujou yon pwoblèm. Nou di nou pa bezwen franse ankò. Gen anpil, m tande anpil moun di yo pa bezwen franse ankò. Men èske se yon movèz ide? N, se pa yon movèz ide. Ok. Men tou senpleman, men tou senpleman, mwen mwen kwè li fondamantal jodi an pou nou rantre nan yon dinamik kote ke pou nou kreye pwòp resous pa nou. Et ceci a tous les niveaux. Et se konsa nou fè moun. Se konsa, se sa ki rele ekonomi de l'intelligence. Il faut que nou eseye kounye a la pou nou fè sa ki rele ekonomi de l'intelligence. Envesti nan sa ke nou konnen ke nou ap bezwen imedya pou satisfè yon bezwen byen detèmine. Paske foutbòl se pwen fò nou li. Nou ka pote anpil bagay a foutbòl. Nou ka pi gwo ekip nan Karayib la. Nou gwo ekip, nou pi gwo ekip nan Karayib la. Ok men dèfwa se nou se se desevan lè w gade yon Ayiti kap pèdi devan Saint Kitts paske nou pa gen yon politik football sèl spò ke nou gen nou pa gen stad nou pa gen anyen ditou ou konprann kizonk mwen kwè ke se sa m te vle vin di jodi an pa rapò avèk e seleksyon nasyonal lan ki ap pale de de de de coach yo mwen m panse ke ifo ke nou envesti nan coach Fò nou envesti nan foutbòl. E mwen pa swete konsa nou pral pran yon coach paske l te di yon pawòl pou Ayiti oubyen paske li montre li gen veleyite li vle vin antrene Ayiti. Non. Mwen m panse ke olye ke moun ta pran yon coach nan nivo sa, mivo ke nou pran yon coach afriken, yon coach, yon ansyen coach Ghana ki te antrene Ghana, ki te antrene Senegal, Cote d'Ivoire. Ou wè, m plis kwè ladan yo mwen menm. M plis kwè ladan yo. M plis kwè nan coach k ap antrene seleksyon yo ke coach k ap antrene club yo. Paske se pa menm bagay. Se pa menm bagay. Ou konprann? Ki di donk, mèsi e like videyo a pou mwen, pataje videyo a e mete yon kòmantè. Mete yon kòmantè. Depi ou mete kòmantè, mwen menm m ap reponn kòmantè ou. E se, se, se, se yon kominote ke nou ap konstwi e m kwè ke li fondamantal m pale de tout sijè ke mwen menm ke m genyen yon ide. e de yo, kididonk m pa genyen, m pa konn tout bagay, e ou kapab mete yon ti nòt, e si yon jou tou si gen moun ki enterese pou nou fè yon ti deba ansanm, pa gen pwoblèm, m kab jès planifye yon deba oubyen yon dyalòg, ki ta vle di yon dyalòg, yon dyalòg sou platfòm Racine Roseau, e pi konsa nou kapab dyaloge ansanm sou yon sijè e ke nou konnen ki ap fè aktyalite. Mèsi, se te Lamy Jean Mathieu Nès, a la pwochèn pou yon lòt videyo.